Bonjou, bonswa tout moun, sa depan de lè wap gade video a, se chanèl paw la, remèd fèy natirèl e plis ki rantre lakay ou. Jodia nou pote yon resèt poun fè kè medam yo kontan, kisa li ye se remèd natirèl ke w kapab fè lakay ou pou resere vajan w, resere bouboun ou e kòmsi w te retounen vyèj ankò. Nan remèd sa ke nou pral ba ou la, mwen kwè nou koute anviwon 7 remèd natirèl ke ou kapab fè lakay ou pou ou resere vajen ou. Pou sere bouboun ou kòmsi ou te retounen vyèj ankò. Ok! Medam yo, degaje nou, pran kaye nou, pran plim nou pou nou pran nòt. E nap mande avèk mesye yo, si w santi madanm ou oubyen gen yon pwoblèm konsa bouboun li anpe lach ebyen pataje resèt sa ansanm avè l pou l kapab fè l lè sa wap santi w pi satisfè lè w nan relasyon seksyèl ansanm avèk li paske anpil fanm gen pwoblèm vajen yo lach. Sitou apre yo fin fè yon pitit. E gason an dèfwa ki konn santi yo pa satisfè pa rapò a jan sa te ye avan. yo santi yo pa satisfè ebyen medam yo sa konn pouse yo ale deyò e swa arive twonpe madanm yo yap chèche satisfaksyon ebyen medam pran kaye nou a plim nou pou nou pran nòt e jan anpil moun toujou konnen sèks. Se yon pwisan ògàn de sediksyon li ye pou fanm. Pe enpòt kòman patenè w konpòte l nan yon lòt domèn, nan yon lòt bagay ke l ap antreprann, men sou kabann nan, medam, se ou ki gen dènye mo a. Sèks la prezante kòm yon zam ki enpòtan pou fanm ki vle gade mari yo pou kò yo, sèl pou l pa al nan yon lòt fanm, pou l pa wè yon lòt fanm deyò. Poutèt sa, medam, nou dwe konnen sèks okipe yon plas enpòtan nan lepanouyisman di koup. Poutèt sa medam, fò n fè yon fason. Pou n toujou fre e bèl sou kabann nan. Pou n ka fè mesye yo pa ka reziste devan nou. Yon vajen byen sere ak yon vajen byen sere, imidifye, ki degaje yon frechè e bon odè, yon bon odè, l ap sedui mari nou Sa ap ba l apeti pou l anvi w a chak enstan, a chak moman pou l pa wè nan lòt fanm. Menm chita l chita oubyen l kouche oubyen l nan travay la pou l rete tann l nan travay la konsa pou l tonbe ri, li jis panse a yon moman ke l te panse avè w pou jan l te jwenn ou an pou l tonbe ri. E se si ke apre w fin fè remèd la w ap wè misye vin pi atache avè w l ap rele w pi souvan. poul pran nouvèl ou lap mande w kòman afèl la ye e lap vin gen yon lanmou pou ou lap vin pi sansib pou ou paske li retwouve yon bagay lakay ou petèt ke li pa jwenn trè lontan sitou pou medam ki fin fè yon de twa timoun vajen yo vin Mph, Pafwa yo konn gon remèd, gen remèd ke yo konn fin fè, granmoun yo te konn fè lontan aprè yo fin akouche, jèn fi de no jou pa vle itilize remèd sa yo di w se bagay granmoun, or granmoun yo te konn fè l. Granmoun yo te konn fè l yo menm yo jwenn rezilta. Se sak fè medam achak pitit nou fin fè li toujou bon poun pran ti tizann nou debarase pran ti swen tèt nou pran ti swen kò nou ok fè yon pitit pa vle di ke pou kò a lage pou sa jan wèm diw la mwen pote 7 remèd natirèl ke ou bral fè lakay ou alò ou pap fè tou lè 7 map bay tou lè 7. Men ou ka fè sa ou wè ou pi fasil pou w jwenn nan. Sa ou pi fasil pou ou a, ou ap fè l. Jis avan ke nou bwè yo 7 remèd sa yo, sonje se remèd fèy natirèl e plis ki pote 7 remèd natirèl ke ou kapab fè lakay ou pou restire vajen ou, pou restire bouboun ou, kòm si ou te retounen vyèj ankò. Jis avan ke nou bwè yo 7 remèd sa yo, remèd fèy vle di mèsi. Avèk chak moun ki toujou pataje video nou yo pou anpil moun kapab gadel. Merci a chak moun ki abone avèk chanel Remed Fèy Naturel et Plus. Merci pou like yo, kòmantè yo, pou mo dankourajman yo. Merci tou a ou menm ki toujou gade video a men ki pa janm pataje oubyen ki pa janm abone ak chanel la. Ou mechan. Ou jwenn anpil bagay sou chanèl la ki edew chak mwen lage video gade yo men w pa janm abòne ak chanèl la ebyen lèw pa abòne ak chanèl la ou pa banm ankourajman poum toujou travay poum toujou pote nouvote pou ou pase al abòne avèk chanèl la se sèl fason ke ou kapab sipòtem ou kapab ankourajem nan travay ke map fè a. Epi pase vizite chanèl la nap jwenn anpil remèd sou chanèl la ki ap itil nou pou moun ki gen pwoblèm enfeksyon, moun ki gen pwoblèm, fanm kou gason ki gen pwoblèm enfeksyon, moun ki gen pwoblèm pyè nan ren, moun ki gen pwoblèm ki pa ovile, gen difikilte pou yo ansent, twonp yo bouche, moun ki gen pwoblèm, gason ki gen pwoblèm ejakilasyon, Prekòz, Gason ki gen pwoblèm varikosèl ki pèmèt dèfwa ki konn mete pwoblèm nan koup yo, n ap jwenn anpil remèd sou chanèl la pou moun ki pran nan pwazon, moun ki gen pinèz, ravèt, moun ki gen mòpyon, moun ki gen san fò ki toujou santi syè, moun ki gen mayas. Gen resèt sou chanèl la pou kèlkeswa maladi a, pou tansyon, moun ki fè sik. Gen remèd sou chanèl la ki pou ede w ansanm avèk pwoblèm sa yo e sa k fè li enpòtan pou w abòne abòne avèk chanèl remèd fèy natirèl eplis premye remèd mirak ou kapab fè lakay ou pou w resere vajen w kisa li ye? A baz de la lwa. La lwa li bon anpil pou sere pawa vajen ou. Lap resere vajen an kòm si ou poko janm al nan rapò seksyèl. E li ede w lite tou kont enfeksyon nan bouboun ou. Ebyen kòman wap fè sa, wap pran la lwa, ou lave la lwa. Epi ou pran jel la. Ebyen jel la lwa sa wap pranl ou pasel sou tout bouboun ou e ou pran nan jel la tou ou rantre li nan anndan vajen w epi ou kitel nan vajen an fè yon ti tan anndan vajen an m pa konn si se kouche wap kouche kòman wap fè sa ebyen li vrèman bon anpil pou sere pawa Vaginal ou. Lap sere vajen an se kòmsi ou poko janm al nan rapò seksyèl, kòmsi ou potko janm al nan gason ditou ditou ditou. Li vrèman bon e efikas. E sak fè li enpòtan pou w pataje videyo a. Pataje l, pa kenbe l pou kò w. Sove yon relasyon, sove yon koup. Mesye yo pataje l. Si w santi madanm ou gen pwoblèm sa, pataje videyo a avèk madanm ou. Envite yon zanmi w gade l tou. Ok Dizyèm remèd ke ou kapab fè lakay ou pou resere vajen an oubyen so bèbè Anben abaz de bè de karite Bè de karite a li rafèmi vajen an Li adousi l Li rechofe vajen an Li ratresi li E. Si tout fwa ou lè ou fin fè remèd sa yo ou santi ke lè ou nan relasyon seksyèl aprè ou fin fè remèd sa yo wap santi ti doulè se akoz ke jan vajen an vin sere a e kòmsi se premye fwa ou nan relasyon seksyèl ou pral santi ti doulè premye fwa ke lè ou fin fè remèd sa yo ou pral santi ti doulè paske ou konnen vajen an pral vin resere. E men kòman wap fè bè karite a, wap pran e kòm si w m pa konnen gen moun nan k konn sa k rele sipozitwa oubyen ovil vajinal la jan yo konn fè a ebyen wap pran bè de karite a ou fè l fè yon pil yon sipozitwa Avèk dèyè li karite a, kòm se yon ti boulèt, jan ou wè fòm ovil yo ye, fòm sipozitwa yo ye a, ebyen ou fè, ou fè, ou fè yon pil ti boulèt ansanm avèk li, epi ou pran ti boulèt sa yo, ou mete yo nan frizè pou yo fè glas. Ebyen lè l fè glas, epi w ap pran, pran ti boulèt sa, w ap, w ap kouche. epi ou foure l anndan vajen w jan w konn met sipozitwa ebyen ou kouche epi pou l pa tonbe ou kouche l lè w fin mete sipozitwa bè de karite a sonje ou kap fè l ebyen bè de karite sa w ap jwenn li nan makèt oubyen nan boutik w ap jwenn li nan famasi w ap jwenn bè de karite a e si w ale sou makèt plis tou ou rantre bè de karite w ap jwenn anpil moun kap vann li. Ebyen lè w fin foure l nan vajen w ou kouche. Men pou nwit lan ou pa pral nan relasyon seksyèl ditou. Lè w fin foure bèl de kavite sa. Pito w al nan relasyon seksyèl epi e e gade w ap gade lè w fin pral nan relasyon seksyèl lè w fè lè w itilize e remèd sa wè m ba ou yo li pral yon ti jan Di pou ou pral gon ti doulè paske se kòm si ou pral retounen revyèj doulè ou te gen lè ou te fèk pral nan relasyon seksyèl la e konsa ou pral santi men mesye a li menm li pral on jan fòse e li pral on jan fòse lè li prale nan relasyon seksyèl ansanm avè ou paske ou konnen vajen an li vin ratresi nou ba w abaz de remèd natirèl nou konnen ki pap fè Efè segondè bon pwoblèm e sa fè se a baz de remèd natirèl nou bo resèt la. Ebyen lòt resèt ke w kapab fè, resèt mirak ke w kapab fè lakay ou pou w sere, resere vajen an. Se a baz de sitwon. Sitwon tout moun konnen, sitwon ou pran sitwon an epi ou mete yon vè dlo tyèd. sou dife a epi lè dlo a tyèd ou prije e lè dlo a tyèd epi ou fon ti kitel frèt men ou pa kitel frèt nèt non pou l yon ti yon ti yon ti cho lejèman pou l pa deranje w ebyen ou pran yon bò sitwon ou prije l nan vè dlo a epi lè w fin prije l. Ou pase l nan paswa l, ou prije l, ou pase l nan paswa pou pa mete la tout man, ebyen lè fini ou pran dlo sa ou fè twalèt so bebe ansanm avè l. Men wap fè remèd sa 1 è de tan avan ke ou al nan relasyon seksyèl, 30 a 1 è de tan avan ke ou al nan relasyon seksyèl avèk mari w. Ok medam. Men, men depi nan lè wap fè twalèt ou avèk dlo a. Dlo sitwon tyèd la, depi nan fen twalèt la wap kòmanse santi bouboun nan fè kòmanse ap yon ti jan sere. Paske remèd la, sitwon an li vrèman bon anpil e l efikas. Atansyon, fòk nou pa fè li souvan remèd sitwon an paske l sere anpil epitou pou l pa andomaje flo vajinal nou. Fòk nou pa fè li souvan. Ou ka fè l 30 a inè de tan avan ke w al nan relasyon seksyèl avèk mennaj ou. E si toutfwa ou pa ta jwenn dlo tyèd la, w ap jis pran bò sitwon an, ou prije l, ou chèche yon koton pwòp, ou prije ji sitwon an, ou tranpe l nan ji sitwon an epi ou pase l nan vajen an. Ou pasel nan vajen an pou anvi ou kitel pou anviwon 5 minit pa fourel pou paka retire bagay la jis metel bò bouch li pa fourel pou paka gen difikilte pou kapab retirel ok wap kitel pou anviwon 5 minit ok e si ou fèk ap swiv chanèl la e konsèy map ban nou pa avanse video a pa avanse video a gen bagay ki enpòtan pou nou tande lòt remèd ke ou kapab fè lakay ou pou kapab resere vajen an se avèk byè. Biyè ke tout moun konnen, enben kisa wap fè? Wap mete biyè a glase, byen glase, epi ou pran biyè ki glase a, ou fè twalèt vajinal ou avèl lap ratresi. Vajen an anpil anpil anpil li vreman bon. Paske li bon medam pou nou anfom le nou nan relasyon avek mari nou. Paske seks la li vreman enpotan nan vi koup la anpil anpil anpil. Lot remèd ke ou kapab fè se a baz de ekos. mango. Ekòs mango a li menm li netwaye an pwofondè. Li netwaye ou an pwofondè e l sere vajen an. Kòman w ap fè sa? W ap pran yon kaswòl, w ap pran kòs mango a, w ap bouyi l. Ebyen lè li frèt, ou pran ji a. Epi w fè twalèt vajinal ou avè l pandan 3 jou. Ebyen l ap resere kòmsi ou potko janm al nan relasyon seksyèl ditou. L ap resere vajen an. Li vrèman bon Anpil anpil pou resere vajen an. E avanm bay lòt remèd yo map di nou pa kenbe video a poukò non patajel pou tout medam yo kapab jwenn li abòne ak chanèl la se sèl fason ke ou kapab ankourajem nan travay map fè a pafwa mwen rate nan video se akoz nou manke mo dankourajman E si gen yon remèd ou bezwen, di nou l nan yon kòmantè oubyen prive nou sou nan yon kòmantè sou chanèl youtube nou ki se Remèd Fèy Natirèl e Plis e ou kapab al swiv nou tou sou facebook Remèd Fèy Natirèl e Plis tou w ap jwenn nou. Lòt remèd ke ou kapab fè lakay ou se abaz de klou de jiwòf. Jiwòf la se yon ekselan outi pou retresi vajen ou. Jiwòf la tou li bon anpil anpil pou moun ki gen pwoblèm enfeksyon, pou moun ki gen pwoblèm ovilasyon. Li bon anpil tou mesye yo spèm yo fèb oubyen ki gen ejakilasyon prekòs. Jirof la li bon an pou anpil bagay e li bon tou pou enfeksyon vajinal ebyen kòman nap fè sa wap pran kèlke klou de jirof ou kitel tranpe. Pandan yon jounen. Lè m di yon jounen, w ka fè l nan lasware tou, mete l tranpe nan lasware, ou fè yon nwit ap tranpe, epi ou pran dlo sa ke l tranpe a. Men, asire ke se nan yon refrijeratè ou mete l trempe. Epi dlo sa a, ou fè twalèt vajinal ou ansanm avèk li. Li vrèman bon pou retresi vajen an medam. E sak fè li enpòtan pou nou pa kenbe video sa yo pou kò nou pataje yo paske sa yo bay teknik nap bay ou wè sin pa fè sa nou kenbel pou kò nou li pa bon gen moun ki gen pwoblèm sa sitou lè yo medam ki fin fè de twa timoun yo. vajen an gen tandans vin on ti jan lach sitou lè yo pa pran remèd aprè yo fin akouche remèd fèy paske remèd fèy la li bon anpil anpil pou nou a chak fwa ke nou fin fè on timoun jèn de no jou yo pa itilize remèd sa yo beny pran bagay ki pou netwaye yo aprè yo fin akouche yo di sa se bagay granmoun. Ebyen medam, jan wè m di nou an, remèd sa yo enpòtan anpil, fò n pa kenbe yo pou kò nou. E pase sou chanèl la al chache tout remèd nou konnen nou bezwen kèlkeswa pwoblèm ke w genyen an. Pou moun ki gen grip, bwonch yo fèb, ti moun ki gen pwoblèm ki gen vè, moun ki gen pwoblèm gratèl, moun ki gen pwoblèm estoma fè mal, ilsè lestoma, dlo si sou lestoma, lestoma yo ap boule yap jwenn remèd sou chanèl la pou sa. Moun ki gen pwoblèm bann, gason ki gen pwoblèm bann yap jwenn remèd sou chanèl la pou sa. Moun ki gen. pye mayas, moun ki gen movèz alèn ki pa ka pale nan figi moun, moun ki santi fò, ki gen yon odè syè sou yo ki toujou ap degaje, y ap jwenn remèd sou chanèl la pou sa. Moun ki gen pwoblèm pinèz k ap ba yo pwoblèm, k ap peche yo, pinèz fè yo kite kabann yo, kite kay yo, ap dòmi atè. Moun ki gen ti ravèt lakay yo, nan tout frijidè, anba fou, anba evye yo, tout kote. Nap jwenn remèd sou chanèl la pou sa. Paske remèd fèy natirèl plis, nou misyon nou se satisfè popilasyon an. Men popilasyon an menm manke ankouraje m. Map mande w aprè w ke w fin gade videyo sa, al abone ak chanèl remèd fèy natirèl e plis la. Tape kèk non kèk zanmi w di w vin gade videyo sa yo. Al chèche ki remèd moun ki gen pwoblèm suk, moun ki gen pwoblèm tansyon, moun ki gen pwoblèm piyè nan ren. N ap jwenn remèd sou chanèl la. Timoun k ap souse dwèt. Apre ke m fin fè videyo sa, m pral lage yon. Yon video pou timoun ki ap souse dwèt yo mezanmi li pa bon pou timoun yo ap souse dwèt li pa bon pou nap bay timoun yo souse souson an sa defòme fòm bouch timoun nan lèn met souson an ni dwèt la tou wap wè bouch fòm bouch yo timoun ki souse dwèt yo kòmsi m ta di w yo gen tandans yo deranje fòm denture timoun yo li pa bon nap pote yon video pou ou. Aprè midi a pou timoun kap souse dwèt kòman ou kapab fè timoun nan sispann souse dwèt e nou gen yon video pou moun ki ta renmen kite fimen e nou gen pou nou lage pou moun ki vle kite bwè alkòl bwè kafe ak kap sou tout jounen nan lari. Nou gen video pou nou pote pou ou sou chanel la pou bagay sa yo. Mezanmi al abone ak chanel remed fey naturel e plus la paske se fason sa ou kapab sipotem se fason sa ou kapab edem pou nou grandi poun kapab toujou chache pote nouvote pou ou. Joem di nou an se te remed fey naturel e plus ki tap pote bon jan remed sa yo pou ou pase abone ak chanel la babay a la prochèn pou yon lot video.